ki pral gade video sa ansanm avèk nou, epi nap tou remèsye e chak grenn zanmi ki pral kòmante ki pral like video e sa e nap pote pou tout zanmi nou yo. Nap demare jounal spò an aswè an nou konnen aktyalite semèn nan se eliminatwa e koup di mond nan zòn amerik di sid lan nan zòn afrik ewòp se baraj kap jwe nan zòn azi an konmeb nan zòn konkakaf lan men nap plis aksantye nou sou zòn afrik lan e ewòp Concacaf lan epi zòn am Sid lan. N ap kontinye jounal lan e n ap di zanmi James Evo Sport yo kote demen si Dye vle gen e seleksyon e pòtigèz lan ki gen randevou avèk seleksyon e Masedwàn di Nò lan e nou kapab di e seleksyon e pòtigèz lan te elimine e seleksyon e Laturki an 3 gòl a 1 epi Masedwàn di Nò li menm te elimine e seleksyon italyèn nan yon gòl a 0 e match sa ap jwe a 4 è 45 nan lè peyi Brezil. 3 zè 45 nan lè peyi Ayiti, epi nou kapab di Meksik midi 45, e sa pral depan de nan zòn ou ye an, e se konsa sa ap ye demen si Dye vle zanmi pa m yo, nou kapab di seleksyon Polonèz lan li menm ap jwe nan menm lè an avèk seleksyon La Suèd lan. Nou kapab konstate gen seleksyon Peyi de Gal lan ki pa jwe li menm, e Peyi de Gal li menm k ap tann swa Ekòs oubyen seleksyon Ikrenyèn nan match sa kap jwe nan mwad Jwen pwochen kap vini la menm ke nou konnen tiraj osò an kap fèt premye Avril kap vini la zanmi James Evospò yo premye Avril 2022 epi nap travèse nan Conmebol lan pou nou di zanmi yo demen si Dye ve pral gen match gen seleksyon Pewoujwèn nan ki gen randevou avèk seleksyon Paragweyèn nan Pewou sil vle kenbe 5 plas lan fòk li te ka bat seleksyon e Paragweyèn nan, lè sa l pa bezwen konnen ki rezilta Kolonbi ap fè e seleksyon e Chilyèn nan. Gen Venezyela ki gen randevou avèk seleksyon e Kolonbyèn nan, gen Bolivi ki gen randevou nan mòn nan avèk seleksyon e Brezilyèn nan, epi nou kapab di gen Chili ki gen randevou avèk Irigwe, epi nan dènye e dènye afich nou genyen an, se seleksyon Ekwatoryèn nan k ap jwe e fas a seleksyon Arjantin nan. Nou pral wè nan klasman la trè rapidman pou n kapab gen yon ide. de yon ide de ekip ki deja kalifye yo. Brezil li menm deja kalifye, nou konn sa avèk seleksyon Arjantin nan. Ekwatè deja kalifye, Urugway deja kalifye. Rete yon sèl plas pou baraj lan, nou kapab di gen 3 ekip k ap batay pou li. Gen Pewou ki gen 21 pwen, Kolonbi gen 20 pwen e Le Chili li menm ki gen 19 pwen. Pou Chili ta espere yon senkyèm plas la, fòk Pewou ta pèdi. Fòk peyi ou ta pèdi epi Kolonbi ta fè match nul, lè sa nou kapab di Chili kapab vin gen 22 pwen li menm, lè sa m panse Chili li menm kapab diskite senkyèm plas la pou l wè si l kapab al jwe baraj pou koup dimond Kata 2022 an. Sa nou kapab di, nou konnen nan zòn konkakaf la gen seleksyon kanadyèn nan ki deja kalifye li menm pou koup dimond Kata 2022 an kote seleksyon sa li menm li fini. Rete dènye jounen an kap jwe mèkredi si Dye ve. Li fin li gen 28 pwen aktyèlman la. Rete yon sèl joune pou eliminatwa sa fini. E seleksyon kanadyèn nan ki kalifye pou yon dezyèm fwa nan istwa l. Dènye fwa seleksyon kanadyèn nan te kalifye pou yon koup di mond se te trèzyèm edisyon an ki te fèt E an 1986, lè sa se seleksyon Arjantin nan ki te ranpòte l 3 gòl a 2 sou seleksyon Almand lan. E se konsa sa te ye. E pi n ap di 2022, seleksyon Kanadyèn nan ki kalifye ankò pou koup di mond Kata 2022 an. Eske Ajantin pral chanpyon ankò? Nou pa konnen. Men randevou se 21 novanm a 18 Desanm, nou konnen se nan espas sa koup di mond sa ap fèt, zanmi James Evosport yo. Nou prale e trè rapidman la e nan zòn Afrik lan pou nan al gade pou n wè e kòman sa sa ye. E demen si Dye ve pral gen match nan zòn Afrik lan, match retou yo. Nou pral wè e n ap di gen ekip Maròk lan k ap resevwa ekip e Repiblik Kongo a, match ale an te fini 1 a 1. Gen ekip e Tinizyen an k ap resevwa ekip Mali an. match ale an Tunisie te genyen yon gòl a 0. Gen Kameroun kap an deplasman lakay ekip Aljeri an. Match ale an te fini yon gòl a 0 an favè ekip Aljeri an. Gen ekip Ejip nan kap lakay ekip Senegal la. Match ale an te fini yon gòl a 0 an favè seleksyon ejisyèn nan. Epi gen Gana li menm ki ap lakay ekip Nijerya. Match ale an te fini 0, 0. Zanmi James Evo Sport yo, apati de demen nap kapab konnen. E konbyen ekip kap kalifye nan zòn afrik lan zanmi e James e vo spò yo nap di e se sou nòt sa nap met on fen on fen avèk jounal spò an maten an aswè an padon men nou konnen e spò pap kanpe e nan mitan semèn nan nou konnen depi e match eliminatwa a fini nou pral konsantre nou sou e zafè e match e chanpyona majè yo avèk anpil lòt enfòmasyon James e vo spò ap pote pou nou. Epi nap tou di zanmi yo anvan nou tèmine nèt, gen Cristiano Ronaldo ki fè konnen li menm gen anpil moun ki di apre koup di mond Qatar 2022 an lap tou mete fen nan karyè l pou seleksyon nasyonal la li menm Cristiano Ronaldo fè konnen li menm se li menm ki mèt tèt li se li ki konn kilè lap kanpe jwe foutbòl pyès moun pa ka pran desizyon sa pou li san ke li menm san ke li menm li pa deside kanpe. Mèsi avèk ou menm ki pral gade videyo an yon sèl bagay yon sèl fason w kapab sipòte m se kòmante like videyo yo se konsa w ka sipòte James Evo Sport. One love randevou a la pwochèn.